Bonjou bonswa sa depan de lè wap gade video sa nou di bonjou bonswa yon gran gran bonjou a tou lè zami ki ap koute nou atravè le mond lan e nou parèt kòm sa nou prezante nou se pou la premyè fwa e nou te toujou gen kelke video ki pale sou sa yo men sa fè lontan nou pa poste Bondye ban nou opòtinite nou tounen pou le moman aktyèl pou nou kapab vini ak de konsèy pou tout moun Ki kèlkeseswa moun ou ye a, ke ou te jèn, ou te adil, ke ou te timoun, kanmenm nou konprann sa kapab ede ou pou demen sou zile. Paske yon moun ka milyonè, men li pa genyen sa yo rele edikasyon. Edikasyon an li menm, pa di edikasyon familyal, Edikasyon familyal, paske sa depan de tip de fanmi ou soti a, yo ka di ou pa gen edikasyon familyal, paske se sa depan de sa fanmi lan ba ou a, paske ou ka gen yon fanmi, kòm si yon fanmi konpoze de papa an fèt, manman, sè ke ou pa konnen ki tip de moun ki te leve manman ou, sè di ke edikasyon se yon bagay ki ou kapab pran tout o pakou de lavi ou, paske se pa yon bagay ki fèt nòmalman, Soti nan paran. Li soti nan Bondye tou, pou m byen di nou. Men, ou kapab leve ak yon paran, jan paran fonksyone ou nètman diferan de jan paran fonksyone. Paske, e pa tout paran ki vrèman ka bay yon timoun yon bòn edikasyon. Paske, yon paran ka toujou bay yon timoun edikasyon, pa vòlè, pa bagay. E gen paran ki trè vag tou, e ki ka toujou bay timoun nan, timoun nan ka ap fonksyone yon jan ki pa. e pran swen pou l kapab konn sa k ap sot nan bouch timoun nan, sa timoun nan ap fè, ki jan li reprezante nan popilasyon an. Nòmalman, e gen pakou k ap ap fèt ki vrèman danje, danje, danje, sitou nan monn sa n ap viv pou le moman aktyèl. E gen anpil, anpil, anpil, anpil bagay nou gen nou pral devlope ansanm e sou chanèl sa. Sèl sa n ap di nou, pa bliye abòne. Pataje pou nou kapab jwenn plis paske e se don. Petèt moun nan kapab pral wè ou, li pral remake de vizaj, de abiman, de jan ou prezante. Men nòmalman e m panse yon rich ka ofri yon moun lajan, yon doktè ka ofri moun yon medikaman, yon enjenyè ka ofri moun yon plan kay. E yon agwonòm ka montre kòman pou kapab plante yon plant e non plis tou e se konsa tou chak moun gen yon bagay li gen chak moun gen yon enpòtansyalite nan je yon popilasyon petèt pa gade ou twò ou pa rich pa gade nivo edikasyon paske gen de kèk bagay Bondye ba ou li nan tèt ou Li jis nan tèt ou, sèke se pa milyonè w bezwen milyonè, se pa yon doktora w bezwen yon doktora pou w vini avèk kèlke bagay ou sispèk ki ap bon pou jèn ke l te granmoun, e jan w wè m di w lan ke l te vyeya, ke l te timoun, ke l te adilt. E nòmalman, jodi a nou pral pale sou kesyon. Te gen yon pè ki te abite nan zòn bò lakay nou pou nou pran yon ti pitit istwa. E pandan l te abite bò zòn lakay nou, men lavi a te vrèman ap pote l ale. Paske gen de fwa se pa fò ou pa fò. Gen de fwa ou fò. Men lè van vini, gen yon jan ou kapab abòde van. Si w ap fè rejistans ak van, li ka frape w atè. E si l frape w atè, ou ka frape plis. to. Gede kèk pozisyon rive pi to ou relache. Gede kèk pozisyon rive. Jan w wè m di w lan, gede kèk pozisyon rive pi to ou kouche. Pi to oblije kouche kòmsi ou vin ranpe. Pi to kouche pou evite van sakaje w twòp. pito pran mwens tan ou tap pakouri anpil mwens pito pran mwens tan pito pran mwens tan ou ale avèk lapè paske imedyatman van fò e fò e fò e fò petèt gen moun ki pa konn sa lè van fò e fò e fò e vle frape ou vre si ou kouche ou ale sou vant petèt wap pral wè se twò mizè se imilye oubyen pran tan pou kapab tann sa pase. Men se plito ou ale avèk plis fòs epi malgre ou pasyan men e chòk ou te ka twouve lè wap avanse avèk fòs ak kouraj lan petèt ou gen dwa pa twouve l. E poum di nou istwa jan m tap rakonte nou istwa e te gen yon jenòm ki te abite bò zòn lakay nou men arive yon sekans te vrèman Imilye, de ka di nou vrèman imilye, li te nan zòn nan li te pat gen respè devan pesòn, pat gen respè li te gen fanmil li tap viv avèk li, waw fòm diw te vin san respè menl pat gade sa li te toujou ap travay li te toujou bay tèt li misyon travay e sal tap fè li te kontinye ap fèl yo te konn relel moun fou yo te konn relel moun paske misye te vrèman renmen li misye te vrèman renmen. E toujou ap pale dè gro pawòl ke ki pa menm sanble li. E tout moun te panse se foul fou petèt yo toujou ap di lap reve, li toujou ap reve sal pa ka posede. E poutan pa gen sa wap reve ou pa ka posede. Se senpleman respekte prensip, lòd, disiplin. Kanmenm depi ou gen sa lakay ou lòd, disiplin, prensip. w ap rive kanmenm. Lòd, disiplin, prensip, respè. 4 bagay sa w depi w genyen yo, w ap rive kanmenm. Paske, nan pakou lavi an, ou toujou jwenn jwenn dè difikilte, vrèman, ou toujou ap rankontre anpil, anpil, anpil bagay difisil. Paske, w ap toujou jwenn nenpòt sa w ap fè, nenpòt sa w ap fè, e garanti nenpòt moun ki wè sa ou vin ekri, kòmante, nenpòt sa w ap fè k ap pozitif, ou di mwen si yon moun ki reyisi nan yon bagay, l ap fè pou l pa t jwenn yon dekourajman ladan l. Mwen garanti nenpòt sa wap fè ki pwal bon wap toujou jwenn yon dekourajman ladann. Pandan misye te nan pakou an li tout moun nan zòn nan te konn ap di son moun tèt cho paske dèfwa lèl konn abòde moun poul fè dyalòg avèk yo yo toujou di konsa son moun tèt cho son moun tèt cho ak zonsekans li te toujou pa dekouraje li te toujou ap travay li te toujou ap travay nan liy lan liy li vle pran li te toujou ap travay ladann men Pakont, li te vin gen yon fi e li te avèk li. Men fi a te rive yon sekans, li te rejete li. Pandan l te rejete li, misye te toujou kenbe l ap travay, kenbe l ap travay nan liy ke l. Ebyen arive yon sekans, e nan menm liy sa misye te ap vin ap travay la, misye te vin arive rankontre yon moun ki te konn enpòtans li. Li te konn enpòtans sa misye te konn ap fè yo. Lè l te rankontre l, Li te vin konn enpòtans ke misye te vin arive te gen yon pas yon blan ki te vin nan misyon e misye te vin konn ap pale ak blan paske misye se yon nèg ki te renmen fè anpil lèkti misye te vrèman renmen li te renmen li anpil e li te renmen e yon pakèt bagay lè misye te rive li te toujou konn ap li nan liv anglè tou misye te vrèman konn pale anglè li te vin jwenn yon blan li te konn ap esplike blan ki tip de bagay li renmen fè epi Blan te vin arive, ti misye te vin dekouvri. Pa bliye! E mwen ta renmen kenbe kamera sa, m ta renmen apwoche devan l pou wè. Gen de kèk moun, oubyen kèk moun, w avèk li nan lavi an, w ap fonksyone avèk li, lè w tou prè l lan, li p ap janm konn enpòtans ou. E se de menm, m ta renmen. Yonn nan nou fè sa. Eseye pran ka yon kamera. Mete l pwòch, pwòch, pwòch nou. Pwòch vrèman. Apwoche vrèman, vrèman, vrèman pre kamera. Pou wè èske wap, èske kamera sa ap konn vale w. Paske ou twò pre li, li pap ka pran w twò byen. Egzanp lan tou klè. M ta renmen pwoche. Yon bagay devan kamyon a sa la kap filmem nan poum wè eske lap eske nap ka konprann sal ye paske gen de kèk bagay ou twò pwoch li yo pap ka vrèman konn enpòtans ou se lèw elwanye ebyen yon oubyen yon bagay ki trè trè lwen kap vin chèche w kap konn enpòtans ou pa bliye menm siw nan pozisyon ye a moun nan kapab imilyew. Se paske w twò pre li. Kwakèl moun ou wè w ap viv avèk li. Se malgre l konnen w twòp. Se malgre li wè w twòp. Se malgre li konn tout ti defo yo ki fè w pa gen enpòtans nan je li. Men imedyatman w elwanye li, l ap vin konnen enpòtans ou. Ebyen misye nan zòn nan li pa t gen enpòtans e se lè blan yo vin chèche l misye vin vwayaje tout moun vini ap pale de misye. Kounye a yo vin konnen enpòtans li. Kounye a anpil moun ki te konn ap rele l moun fou yo. Yo pa rele l moun fou ankò non. Pouki yo di yo misye son nèg ki travay di wi. Misye son nèg ki travay di, travay trè di. Misye te konn ap etidye di pa kont. Lè li potko sou anyen, yo te konn ap rele l moun fou. Yo te konn ap rele l moun fou sa pa janm ap kenbe moun nan pale. Misye pale anpil. Toujou ap pran yon liv li, ap etidye yon pakèt bagay. Misye gen pou l fou kanmenm. E konsa yo te konn ap di. E pa kont lè l vin nan pozisyon kounye a, li vin nan pozisyon. Li vin bon, Yo wè vrè aji paske li vin gen enpòtans ak sa l t ap fè yo ak sa l te ak sa l te konn ap travay avèk yo a. E misye tèlman nan sa l t ap travay avèk la, misye tèlman fò nan bagay la, bon, m pa m pa ka di w ankò men ebyen li vin gen enpòtans. Ebyen nenpòt sa w fè nan lavi an, imedyatman ou wè w pa gen valè kote w ap fonksyone a. Pa pè elwanye. Pa pè elwanye. Toujou travay trè di e toujou rete pozitif. E nenpòt sa w ap jwenn, nenpòt sa w ap fè ki gen yon bon bagay dèyè l, w ap toujou jwenn kritik, w ap toujou jwenn dekourajman, w ap toujou jwenn imilyasyon, w ap toujou jou jwenn y ap pale w anpil anpil anpil mal. E m ta swete w konsidere tout pale mal sa yo kòm fòs pou fè w avanse, kòm fòs ki pou ba w, kòm zèl ki pou fè w vole. E nan plis tou, lè w tonbe, pa rete kouche. Toujou leve pou w kapab mache. Pa bliye avèk Peterson Bastien, de konseye. Toujou rete sou sèn sa, abòne avèk li pou w ka jwenn plis videyo paske sa se entwo m te ka di show an. E pa yon show non, se entwo nou mete la men kanmenm. Ou pral jwenn plis toujou, ou pral jwenn anpil videyo ki baze sou maryaj,

Nou pa yon milyonè, nou pa yon enjenyè, nou pa yon agwonòm, nou pa yon achitèk, nou se senp yon konseye. Mèsi.